Kounya la nou prale nan zòn Ewòp la. Gen bagay ki pase an Ewòp. E yè Lalmay bat Irland di Nò 1 a 0. Se Walter Meede ki fè gòl la a la 31 nyèm minit de je. E misye pa sanble ditou avèk atakan tipik Alman yo.

Sloveni fè 0 0 avèk la Swis. La Swèd pèdi. La Swèd pran 2 kal lan men Kosovo. Ale retou. Seleksyon Swedwaz la gen anpil pwoblèm hein. Island fè 2 a 2 avèk la Frans. Alò dezyèm gòl la Frans pran an gen anpil blag sou li. Se la Frans ki trè wo sou teren an pandan lap mennen 2 a 1. Epi yap fè yon pas pou yon atakan Islandè.

Avèk Jean Philippe Mateta ki fè gòl pou ekip de Frans lan. Ikrèn bat Azèbadjan 2 gòl a 1. Masedwàn di Nò fè 1 a 1 avèk Kazakstan. Peyi de Gal pèdi devan la Bèljik 2 gòl a 4. Se sa ki fèt pou jounen jodi e pou jounen e pou jounen yè lan. Jodi an e toujou nan zòn Ewòp lan genyen e lòt rezilta ki fèt.

E gen Tony Serve si bay tèt li gòl epi Eberichi Eze ki fè gòl a la 86 zièm minit de jeu. Donk se rezilta sa yo ki fèt an Ewòp an nou gade klasman nan zòn UEFA a ki an sitiyasyon ye e nan gwoup Lalmay lan se yon gwoup ki trè sere wi. Lalmay gen 9 pwen Slovaki gen 9 pwen. Lalmay premye paske l gon meyè diferansyèl de but e sak di nan fifa a. e alòske Slovaki bat Lalmay 2 a 0 nan premye match la. Donk Lalmay gen 9 pwen, Slovaki gen 9 pwen tou. Irland di Nò gen 6 pwen, Luksanbourg gen 0 pwen. Lalmay poko kalifye paske se premye nan chak poul yo k ap kalifye. Pa gen anyen k di Lalmay ap kalifye. Rete 2 match, youn fas a Luksanbourg, lòt lan fas a Slovaki. Match Slovaki a ap yon final avan lalèt. Se li k ap dènye dènye jounen an tou. Nan gwoup B a, La Swis La Swis gen 10 pwen, Kosovo gen 7 pwen. Nan 7 pwen an, l fè 6 sou La Swèd. Sloveni twazyèm avèk 3 pwen, La Swèd dènye. A mesye, si m t ap parye sou La Swèd, m t ap pèdi kòb mwen. Nan gwoup C, Dànmak gen 10 pwen, Lekòs gen 10 pwen tou.

Fòk Itali fini premye nan poul lan. Non sèlman Nòvèj premye, Nòvèj bat Itali. Nòvèj gen plis 26, Itali gen plis 10. Sa vle di ke 2 premye kritè pou depataje 2 ekip yo, Nòvèj gen pye sou kou Itali. 3 premye kritè yo li gen plis pwen ok li genyen li bat Italie se dezyèm kritè la donk nan fas a fas diferansyèl de but jeneral li gen plis 26 Italie gen plis 10 sa vle di ke Italie non sèlman fòl bat Norvèj men lap fè yon fo pa de Norvèj tou poul pase devan la Norvèj donk se 2 fo pa Norvèj konbine avèk 2 bon rezilta Itali ki pou fè Itali kalifye dirèkteman pou Mondyal. Sa vle di ke fò Itali, Lalmay yo ka pase pa lebaraj wi. Pase Lalmay premye a li egzekwo avèk Slovaki, pa gen anyen k konnen kisa k pral fèt nan 2 dènyè joune yo. Izrayèl sanse elimine avèk defèt sa l pran devan Itali a piske Izrayèl rete Izrayèl rete 3 match

Île Féroé gen 12, se konsa sitiyasyon ye. Men an Ewòp, poko genyen yon grenn moun ki asire ke li kalifye sou teren. Mèt nan, eeh, eeh, fò nou gade kijan sitiyasyon ye par konfederasyon, eeh. An nou gade kijan sitiyasyon ye pa konfederasyon. N ap gade ekip ki kalifye yo. Donk nou te di ke Azi a gen 46 ekip ladann. Gen 8 k ap kalifye, gon nevyèm nan pral nan baraj. 8 ekip ap kalifye plis on ekip nan baraj. Lafrik gen 54 ekip k al nan eliminatwa, 9 ap kalifye Dirèkteman e dizyèm nan si l ap kalifye l ap pase pa lè baraj. Concacaf la gen 35 ekip genyen 6 ki kap kalifye dirèkteman gen 3 k gentan kalifye deja Etazini Meksik Kanada 3 pral kalifye sou teren premye nan chak poul yo pa bliye ke gen 3 poul de 4 2 meyè dezyèm yo pral nan baraj donk zòn nan kapab bay 6 ekip minimòm

Donk 6 ekip yo n konnen yo deja, men gen 10 ekip ki patisipe lan eliminatwa yo. Oseani an gen 11 ekip, gen youn ki kalifye dirèkteman e lòt la l ap pase pa lè baraj, 1 plis 1. Epi UFA ki gen 55 ekip, e bon ann retire Larisi paske yo sanksyone Larisi, 54, paske Larisi sanksyone. Nan 54 la UFA bay 16 dirèkteman, se sèl E konfederasyon, m pa di kontinan non. Se trè enpòtan. Ou wè m di Lewòp epi m pa di kontinan, m di konfederasyon. Gon diferans ant kontinan e konfederasyon. Yon ekip kapab nan yon lòt kontinan, li afilye avèk konfederasyon sa a. Izrayèl se yon egzanp. Izrayèl ann Azi, jewografikman palan,

Ok e an nou gade fòm da gade ekip ki kalifye yo euh nap fèl pa òd alfabetik oubyen kijan nap fèl la banm fèl pa zòn non sann panse ann fèl pa zòn euh kanada etazini meksik konn men bòl ok peyi òganizatè japon Nouvèl Zeland, bon, m pa fè l pa zòn non la, Japon, Azi, kalifye, Iran, kalifye, Ouzbekistan, kalifye, Kore di Sid, kalifye, Jòdani, kalifye, Ostrali, kalifye. La ankò s on lòt egzanp de kontinan e konfederasyon, Ostrali twouve l ann Osyani, ok alòske lap jwe eliminatwa nan AFC donk Ostrali son reprezantan de lazi fòk nou fòk nou jere sa paske m te nan DGI m tal peye patant mwen m te kwaze avèk yon zanmi ki rekonèt mwen misye fè ti echanj sa avèk mwen misye dim poukisa amerik lan pa fon sèl eliminatwa. di misye l pa tap posib paske misye pati di prensip ke Amerik la se yon kontinan. Se vre se yon kontinan, men se yon kontinan ki gen 2 konfederasyon. Kounye a, ou mande pou 2 konfederasyon yo antann yo pou yo òganize yon sèl eliminatwa. Li tap kontinan difisil. Ok. Donk, Lamerik se sèl kontinan ki gen 2 konfederasyon ladan l. Li gen la Konmebòl epi li gen e li gen la Conmebol epi li genyen e la Concacaf Conmebol lan se li k òganize Copa America Concacaf la se li menm k òganize Gold Cup se ladann Ayiti ye ok e Donk nou bay Azi yo, reprezantan Azi yo, ann redi yo ankò, se Japon, se Iran, se Ouzbekistan, se Kore di Sid, se Jòdani, se Lostrali. Se moun sa yo k pase nan blòk Azi a. Amerik, Konkakaf, li bay 3 kalifye, se Etazini, Meksik e Kanada. Epi Oseani li bay yon sèl kalifye se la Nouvèl Zeland ki gentan kalifye. Epi nan zòn Conmebol lan Amerik di Sid, Arjantin, Ekwatè, Brezil, Kolonbi, Urugwe, Paragwe. Se moun sa yo ki kalifye. Mentnan nou konnen Bolivi pral nan baraj. Afrik la, Mawòk. Tunizi, Ejip, Aljeri, Gana, Kap Vè, Afrik di Sid se peyi ki kalifye nan zòn Azi e nan zòn Afrik lan. An Ewòp, m te di pa gen kalifye sou teren, Langletè kalifye. E Langletè kalifye, Langletè jwenn kalifikasyon l. E m te bliye Arabi Saoudit tou. Epi nan zòn Afrik lan, Kotdivwa, Senegal. Donk Lafrik se Kotdivwa, Senegal, sa fè 2. Afrik di Sid fè 3, Kap Vè fè 4, Gana fè 5, Aljeri fè 6, Ejip fè 7, Tunizi fè 8, Mawòk fè 9. Se 9 moun sa yo ki pase nan Afrik lan. Epi nan Azi an gen Arabi Saoudit, Aljeri, ok, Aljeri, Ostrali, Jòdani, Kore di Sid, Ouzbekistan, sa fè 6 ekip epi Oseani bay Nouvèl Zeland epi Conmebol lan bay 6 ekip. Donk se Concacaf la sou teren k poko bay ekip e se konsa sitiyasyon ye nan zafè eliminatwa koup du mond. Ok donk m panse ke nou nou ase klè e gon dènye presizyon m ta vle mete nan zòn afrik la nan zòn afrik lan e fòm ta gade kiyès kal nan baraj hein fòm ta gade kiyès kal nan baraj nan zòn afrik lan paske gen baraj nan afrik lan e son baraj kap fèt a 6 ekip nan 6 ekip la gen 2 yap pran son bagay ki difisil wi

E genyen kap sòti an Azi fè 5 gen youn kap sòti an Oseani fè 6. Kounya la nan klasman fifa a depi nan 6 la 2 sak gen pi gwo klasman fifa yo yo gentan kalifye lèm di kalifye a mo kalifye a pa bon yap tann yap tann yon sòt de demi final ok e yo fè 2 lo de 3 donk 2 premye nan klasman fifa nan 6 la yo chak gantan nan yon bò kounya la genyen yon match ki pral jwe nan chak bò sa yo ki aparante a yon demi final ok kounya la. Entèl bat entèl, li pral jwe avèk, ou konprann, youn nan ekip ki kalifye, pa kalifye, mo kalifye a pa bon. Youn gen ekip ki t ap tann nan, antre gimè, yon final, epi nan lòt bò a se menm jan. Kounye a la, moun ki bat nan final sa a l ap kalifye pou koupdimonn. Sa vle di ki sa? Nan baraj la, gen ekip k ap jwe de match nan baraj la pou l kalifye, Gen ekip k ap jwe yon sèl match avèk yon sèl advèsè padon pou l kalifye. Se sa m te vle di. Donk eliminatwa lan ki yon ti jan konplèks fò nou eksplike li pou n pa lage diskisyon deyò a. Kounya la men ekip e men klasman dezyèm nan gwoup yo. Meyè dezyèm se Gabon ki poko elimine e Repiblik Demokratik di Kongo. se dezyèm meyè dezyèm, Kamewoun se twazyèm meyè dezyèm, Nijerya se katriyèm meyè dezyèm. Ok donk nan 4 ekip sa yo pral gon demi final avèk final pou yo konnen ki ekip ki pral reprezante Lafrik nan baraj yo. Pase Lafrik se yon sèl ekip lap bay nan baraj. Ok se Gabon, Repiblik Demokratik di Kongo, Kamewoun, Nijerya. Aprè sa Burkina Faso elimine e Cameroun manke manke manke chire li manke chire Burkina Faso elimine Niger elimine Madagascar elimine Ouganda elimine Namibie elimine ok donk se 4 meyè dezyèm yo pran nan nan 9 gwoup yo e pou yal nan 4 meyè dezyèm nan youn bal voye lòt ale aprete youn e ki pral jwe baraj yo donk vwala e se konsa sitiyasyon ap ye 13 novanm ap gen premye nan klasman fifa ki pral jwe ak katriyèm nan klasman fifa la se nan zòn afrik lan dezyèm nan klasman fifa pral jwe a twazyèm nan klasman fifa son sòt de demi final toujou nan zòn afrik la wi kounya venkè Nan chak match sa yo bral jwe le 16 novanm, moun ki genyen an, e pa kalifye l kalifye pou mondyal non, l pral jwe baraj. Donk Kamerou, wout Kameroun nan difisil. Eliminatwa zòn Afrik lan difisil. Paske ou lan poul ki gen 6 ekip, se premye pou fini. Si w fini dezyèm ou kapab elimine, sa depann de nonb de pwen w fè, e si tout fwa w fini pami 4 meyè dezyèm yo, Ou pral non goumen pou fini barajist. Son bagay tèt chaje wi.